Nan kisa m ka ede nou? Bon se marim nan ki te voye m kote w wi. Ou te pale avè m de yon afè travay pou zanmi m nan, kounye a li te oblije voye m kote w.
Ya, ebyen pa gen pwoblèm non m panse. Nou ka chita. Ok mèsi. Yeah m panse m pa konn si nap gen pwoblèm non si m ka prezante nou sa wi. Pa gen pwoblèm non mèsi. Yeah sèvi tèt nou bagay ou konnen. Yeah. Bon medam nou pa prezante nou non.
Non pam se Ciara konpèm. Bon non pam se Katiana madan Kelly. Ah bon se madan Kelly mwen kontan rekonèt ou m pap baw manti Kelly pa janm moutre moun madanm li bon misye se bon baz mwen men misye fòkè anpil.

Bel medam kiyes nan nou ki bezwen travay la. Bon se zanmim nan ki bezwen travay.
Yeah Kisa ou konn fè demwazel? Mwen etidye syans ekonomi um mwen fè sekretarya um mwen fè enfòmatik biotic. Bien.
Ciara nou bezwen yon moun tankouw nan biznis lan. Nou gen sekretè nou ki an vakans, nou bezwen yon moun pou ranplase l. Eske wap ka ranplase l? Wi, okontrè se travay la mwen bezwen, si m jwenn travay la lap vrèman enpòtan pou mwen. Bon m ta tou swete ke pou banm jou a pou m konnen kilè map vin travay paske si m jwenn travay la la mwen tap kontan e pa gen anyen m paka fè. M kwè m ka fè tout sa yo. Aprè lè sekretè a vini, ma jwenn, si pou m gen jwenn wòl pa m nan, m ap jwenn wòl pa m nan. Men m ta tou swete pou di m ki lè pou m ka antre travay, si te demen lendi a pou m vin travay, li, okontrè li t ap pi bon pou mwen. Li t ap.

Men wi, sak tou di se pa yon zanj Bondye te voye sou chemen m? A wè. Alò, bon, m ta swete ke apati de jodi a pou nou toujou kenbe an kontak a chak minit, a chak segond. Ou wè la, m mèt ap travay, ou ka rele m sou telefòn. Non, sa pap deranje m. Egzakteman, sa pap deranje m. Pa gen pwoblèm. Ou mèt vini de mesye wi. Enben, plas ou deja la. Enben, li rezève pou ou pou ou vin fè travay ou annatandan sekretè a vini. Enben, ou menm, ou a modifye sa w te gen pou w fè a. Oke? Pa gen pwoblèm. Enben, oke.
Pa gen pwoblèm non. Mwen vrèman kontan e m ap remèsye w anpil. Demen si Dye vle, men bò ki lè pou m rantre travay. A dizè, m apretann ou nan biwo a. Enben, annatandan.

Frèm, non, depi lè ke m te wè ou la, sa pot yon lòt chanjman nan mwen. M pa bon, m gade m pa bouke panse avè ou. Alò, bon m pa konnen si sa resipròk. Sa k fè sa? Bon. M ka toujou di l, se fason pa m, ou konprann, se fason l pale. Alò, m pa konnen si nou ka toujou wè plis souvan, lè sa a, bagay yo ap ogmante plis nan mwen menm. Sa vle di m gentan nan kè w la? Deja, cheri. M te gentan di w sa, depi lè nou te fenk rankontre a, m pa enkoni pou ou ankò. Ou deja pa m. Wè! Wè! Wè eskize m si m di sa, m toujou dirèk. M toujou di nou, m deja pa m dèyè mwen pou kont mwen, ou konprann m ap viv pou kont mwen, e anplis pou ti manje cheri m fè ti manje m pou kont mwen, mwen lave, bon m pa ka di m fò men m di krèm kanmenm. Oh la a, men koute manje ou fè. Egzakteman, se pou sa, ou konprann, se pou sa, se sa fè m bezwen pou m plis atache, ou konprann, pou m plis atache, epi pou len goute men lòt.

renmen bay prèv. Men prèv la nan yon fason nòmal. Alò, si ou pa kwè, si ou pa kwè, m kapab fè yon ti pwomenad antre nou, epi pou n al lakay mwen, osinon m ap ba w adrès mwen pou w ban m yon vizit nenpòt lè. Kwè sa? Egzat. Mwen menm, m pa gen pwoblèm. M pa gen pwoblèm ansanm avè w pou jan wap pale, ou konprann? M pa fin kwè 100 pou 100 non, men m ap swiv pou m wè. Bon, m pa di pou ou kwè m tou, men sèlman sa k ap pale a deja nan fon kè w. M pa bezwen nenpòt bagay, gade, m pa bezwen anyen nan ou, cheri, ban, tande, ban m di w, m pa bezwen anyen nan men w. M pa bezwen ni telefòn, ni karaktè, m pa bezwen ni fòm, ni bouch, ni zye, m pa bezwen ni flè, m pa bezwen ni kado nan men w.

Men kesyon m ta renmen poze w lan, kòman w ta renmen pou gen yon kòmsi yon. Yon ti zanmi, yon ti mennaj. Mwen m oblije di l paske se sa m bezwen. Konsèy li m bezwen. Men nan sans w ap di mennaj, èske pou de jou ou byen pou sa paske pa bliye gen jèn gason yo konsa yo ye. Depi yo ansanm avè yon fi. Sa yo wè w anfòm, sa yo te bezwen yo fin jwenn li, pa gen renmen ankò. Ok. E
Sè w sa sèlman w t ap poze? E sa m t ap di w mwen menm, sa vle di m vle konnen ki jan de renmen ou vle, ki jan de mennaj.
Pou m reponn kesyon an, premyèman, yon moun tankou w poze m yon kesyon konsa, m sipoze adapte m byen, m sipoze. Poze san pou m reponn kesyon an. E dezyèmman, m ta swete apre kesyon an, bon m pa ka di tout bagay ok, men pou gen yon kontini antre nou. Ok. Mwen menm, pou byen di w, m te gen menaj. M pa ka di w m pa t gen menaj. Sa se pi gwo mechanste m te ka fè sou tèt mwen. Mwen te gen mennaj. Men, ou konnen lè 2 ti jèn renmen, li mande anpil sakrifis. Sitou pou pati fi a. Si fi a pa ka soti, osinon si gason an li menm pa ka soti, fi a ap gen pwoblèm. Se nan pwoblèm sa a nou vin twouve nou ki fè nou pa ka kontinye sa k la nou. Men pou le moman kounye a, m te gen tan di w sa deja, m ap viv pou kò m. Alò, kenpòt lè, kenpòt moman, m ap ba w adrès mwen, ou a pase m yon vizit.

Ou pa konn ki la jwa ou gentan antre nan kèm plis ke lèm te wè w la. Bon cheri, mwen dispoze m pou m reponn tout kesyon w poze m. Men, kòm m te gen yon lòt pwojè pou ou, m kapab di, nan pozisyon ke nou ye la, se pa la ke m ta renmen resevwa w. E anplis, se pa la ke m ta renmen pou m reponn kesyon pa w. Alò, kòm m wè l yon ti jan anpe ta, se vre ke m te anvi wè w pou m te kapab asire nuit ou. Depi jodi a la, m gentan konnen nuit mwen asire. E an plis, m ap rele w nan telefòn. M ap rele w, epi m ap ba w yon adrès pou rive jwenn mwen. Ok? M ap envite w soti, jis yon kote ki pi, m kapab di, ki pi sosyal. Ok. Ou konprann? Ki pi konfòtab ke la a. Ok. Alò se la a, m ap reponn ou tout kesyon w poze m.
Pa gen problem non. Bon.
M kapab di chouchou kè m kontan anpil. La m an jwa. W ap byen dòmi.
Bon.
Se pa sèlman byen dòmi non. M ap fè bèl rèv tou. E m ta swete pou m rive w sèlman. Ebyen pa gen problem. Oh. Alò
Didine, mwen byen kontan ke w resevwa m la a sou palke a. Alò pèm li fon ti ta.

Pitit, bon kibo ou fè chèch konsa, m pa konprann ou menm, wap vin la m pa wè si te ou menm non kap vini, m sezi wi kijan ou fè kase konsa, menm si yo pa konn dim m piti men m resi di w li, ou piti franchman ou piti anpil wi. A m pap kache di w non zanmi pam, m vrèman piti vre paske se pat gwo sè sa m te gen, kisa w gen sa kap travay sou ou? Men se yon kouzin mwen mwen genyen ki te soti Ayiti, li te fè la desann lakay li, men li te konn nan ti kont avè mari l. Detanzantan yo nan ti kont, Marim te konn ap di li pa li pa dakò pou kouzin nan rete nan kay la paske li te ede l pakèt lòt bagay. Konnya, lè mwen menm m te tande kouzin mwen an konn pale nan kay la, li di fò l vanje Marim kanmenm, li di m fò l vanje Marim men mwen pa t janm konnen de ki sa li te vle vanje Marim. Ala kouzin, anpil bagay vin ap pase nan.